Nou gen yon bi ki mete nou la. E si nou deja konnen koz ki mete nou la, e m panse nou ap asime responsablite nou pou nou fè sa ke nou vle fè avèk kouraj. E m panse sa lè l fin fèt la, l ap rete antre nou la bòt. M pa kwè l ap sòti deyò. Se nou menm ki pral konnen e kote nou chak nou pral rakonte yon istwa ki rive nou ki te trè grav. Bòt m espere ke Nou konsantre pou nou kapab fè sa ke nou vle fè an pou ren kapab konnen lòt e konsa nou va gen yon kòman nou ka di sa yon espri yon espri dekip lè nou gen espri dekip nou se nou nou kapab konprann lòt e konsa n ap avanse pi byen nan enstitisyon ke nou ye an nou pral kòmanse n ap kòmanse avèk li Bonswa tout moun
se Alia Mwen kontan pami nou jis pou mwen rakonte nou istwa ki vreman tris ki vreman fè mal ok istwa pam nan se mwen ki ta viv ansanm avèk papam kote li te trè chè pou mwen mwen pat janm ka kwè ke mwen tap separe papam tap separe avèk mwen. Men, rive yon lè, papa m kite m. Pandan mwen, papa m te ospitalize, mwen te fè tout jou yo, mwen te fè nenpòt mwa, but mwen te fè tout jou yo avèk papa m lopital la. Li te vin arive an koma, epi. Sa kap fèt 7 oksijèn nan so papam vin mouri sa te vrèman fèm mal e sa te vrèman tris pou mwen sa kite yon sikatris nan mwen ki pap janm ka efase ou konnen nou bezwen pou moun yo kòmsi pale m pa vle pran tan.

Sa vin rive ki depi n pèdi travay nou, depi n ap mal pase. Nou pa t gen rich, ou konnen lè w se yon ti jèn, ou te konn ap manyen lajan, jodi nou pa ka ap manyen lajan ankò, ou oblije ap antre fè de bagay ki pa t lijib. Gen yon grenn bagay m te vin fè e se li m konn komèt ke jodi an.

Martha. Se vre se yon istwa tris mwen pral rakonte nou la men nou oblije mete yon ti anbyans ladann. Ok istwa pa m nan se pandan mwen te gen 3 zan manman m te konn vann tèt dlo epi li te kite nou ansanm avèk yon jenòm ki te kouzen papa m. Li konn ap fè nou pote bokit dlo paske nou ti jan piti nou pa t ka pote bokit dlo a li konn ap bat nou chak li konn mete l sou tèt mwen. Vin rive yon moman li konn fè li te konn fè nou al lekòl san kilòt ok men vin gen yon jou tou li voye mwen avèk sèm nan nou al nan dlo sèm nan li pi gran pasem li menm li ka pote bokit dlo a men mwen menm sak fè li mete sou tèt mwen li pase tonbe kounya la li twouve sa pa ase li retire tout rad sou mwen te gen yon basen dlo li lagem nan basen an tèt anba Apre sa li pran yon nich fomi pikan li lage l sou mwen. So se avèk anpil tristès pou m ap esplike nou sa e so nou sipoze fyè paske mwen pami nou paske se pa t yon gran sè m ansanm avèk yon mesye ki te vin retire m nan dlo an m pa t ap ka pami nou. Non pa m se Papy Dog e rezon ki fè m la. Se yon istwa m pral rakonte nou ki vrèman tris, kote ke manman m t ap travay yon kote pandan l ap rantre lakay li, vòlè fè kadejak sou li. Lè manman m arive ansent, kounye a la li fè bebe a, m arive m pa konn papa m. Kounye a la, tout ti mesye sa yo ki te pase sou li a, yo vin kite yon vye sandal ki se sida. Arive yon lè m te renmen avè yon demwazèl ki te rele Aliya. Li te toujou ap vin kote m pou m fè sèks ansanm avè l, men m te vle pwoteje l nan yon fason pou l pa t janm konn si m te gen sida. Tinola. Sa k te vin pase, lè m al kay doktè, yo di m m gen sida. Ok, lè m arive pou rezilta bay manmi m, e lè sa a li di pitit gason m chita, mwen chita, li tonbe pale ansanm avè m kòman sa fè rive. Li te arive gen ti gawa ki te gen 10 nèg ki pa t sou li. Lè 10 nèg sa yo pa t sou li, yo te vin met viris sa anndan l, ki te sida. Lè mwen menm te fin rankontre m sa, m te rejwenn Aliya epi m te esplike l men kòman sa rive. M te di l sa k fè m pa ka al nan relasyon an, m te vle pwoteje l. Kidonk, li te di m mèsi anpil e l ap toujou la pou mwen. Istwa pa m nan tèmine la.